Hello hello Bonswa tout moun Jodi an Team Max and Joe's antre lakay nou ankò pou yon nouvo videyo Videyo jodi an se Story time Tout moun ki ta renmen konnen kijan mwen menm avèk Bebe te rankontre Ebyen nou pral di ou yon ti moso nan kijan ke nou te rankontre Wap bay tout verite Bebe
Wap fò si w bay tout verite. Ok pa bay fanatik yo manti paske a fanatik map manche verite.
Ui fò bay tout verite tou wi. Fò di tou bat kont kijan pou te rive sou fanm nan tou. Pa fè sa tou.
Ok Kote nou rankontre bebe.
Pandan m tal travay kay matant ou.
Ok. Pandan m tal travay kay matant ou. Epi ou vini ou kòmanse ap fè bouch mwen pale anba. Fè bouch mwen pale, fè bouch mwen pale. Epi, m di ti grenn sa, fò m posede ti grenn sa. Ou ou te wè sa pa t nan tèt mwen. Ou pa wè sa. Ok, li te vin travay kote m te rete an. So kounye a la, m te toujou konn ap poze kesyon men nan tèt pa m m pa t janm panse ke m ta pral renmen avè w. Paske m pa t ap chache mennaj. Chache zanmi? Wi, m t ap chache yon zanmi, yon zanmi like kòmsi.

Kounya la menm nan pale pale. Letra fè la preske fini. Wè ti sa pou bliyel non. Letra fè la preske fini. M tap tande yon mizik Kadilak te fè. Wa gade manti m la non. Map Map tande mizik lan. So kounya la menm li di Li di ah Wap tande Kadilak m di wi. M di ah m pa renmen m pa renmen mizik sa. Epi tou on minit pa pase. Epi l di, se videyo mizik la w gen? M di wi. Li di, silvouplè, ou ka voye l pou mwen sou Whatsapp? Men nan tèt pa m m pa janm panse si se nimewo telefòn mwen ke li bezwen, bay sa. M pa menm panse avèk sa. Epi m di, pa gen pwoblèm non, ban m nimewo telefòn ou, epi m ap voye videyo a ba ou. Tandiske, bon, e apre m ap di, bon, depi lè l te di konsa ke li pa t renmen mizik la, e l te la konsa l ap mande m pou m voye l ba li.

Ak wè si eske m ka renmen avè w. Nou kòmanse pale, nou pale epi. Boom!
Epi apre sa li vin di, o, si w pa ka koze djank ou an, si m pa ka, si m pa ka renmen avè w, m p ap pale avè w ankò. Lè w sa l di ok, kè a mwen menm menm, bon, m vin kòmanse enterese, so, apre sa m di, hmm, ou vin mande m pou m rankontre. Premye rankont nou te rankontre te nan yon pak. An lojik, dakò, m ap poze pou Bato yon kesyon. Blòdèmil, an lojik, ou avèk yon fi, n ap pale, pase yon jounen, si pa egzanp, ou pa enterese, m bay pou ki rezon, mwen m pral plede rete ap pede tèks ou chak maten, m ap mande w kòman w ye, bonjou, kòman w ye, chak apremidi, èske w manje, èske w sesi, pou ki sa tan sa yo la? Jis ou pa bezwen m, mwen jis di konsa, gen de chwa.

Ou bagay. Bebe manti lap bay man li pa vre. M paka bay manti cheri.
Bebe pa manke to ok ok kote w te ye ou te wè m te manke to byen cheri. Ah tèlman wap kouri wad yon moun e pèdi li bliye yon bagay lap kouri an desann anba poul al wè moun. Papi ou manti ou manti ou manti. M kwè gen yon lè nou vin travay nou vin travay m te pa dèyè bòs mwen an bòs ki an tèt mwen an bòs travay la ap pale a matant li menm avèk te gen lòt patnè menm sa li pa vin sale moun yo pou kiyès li pou mande Kot din yo? Tandiske moun yo la avan tas ki te sipoze salye moun yo dabò, an apre pou di oh kot din yo an pa din yo. Bebe m te gentan wè moun yo deja m pat gentan wè yo. Menm sa m te gentan wè matant mwen.
Ok matant ou dòmi avèl men lòt moun ki te ansanm avèl èske ou te wè yo? Non m pat wè yo. M pa chonje m pa konnen pou kisa m te mande w e paske ou plis ok bò se pa lòt bò se pa janm la e ou menm ki plis la fè travay la se ou menm m wè plis ou bon se nòmal kòmsi m vin Komsi bay poum sa yo menm si mson moun ki janti. Ou ya dikte avèm.
Kouman map dikte avèw la ou deyò. M janti ok mson ti moun ki janti ou konn sa eskem pa janti bebe. Ahh ou janti vre. Ebyen mse mson ti moun ki janti sa vle di ke. Telman li gentan renmen nèg la li prepare yon pla fri. Ahh pa fè sa cheri pa fè sa. Li prepare yon pla fri bagay li pa janm prepare pou tèt pal.

Wi te koumanse sa men se pa m te bòf m te m te chak bagay m ofri ou pat janm manje ok depi premye jou te vin lakay la m te ofri ou manje ou pat manje m pa manje m pa manje se nòmal yon moun ap travay lakay ou se pou se trete l avèk respè men sa pa vle di ke m te gentan renmen w bebe. Si m fè 7 èd tan travay konnen m fè 4 èd ta fè m pale.
Se nòmal cheri ou pa gen moun avè w. Mwen menm tou m anba so Eske m ka chita la map gade w Pou m pa pale ansanm avè w tankou yon moun bagay Sa akoz travay mwen yo fè plis tan tou Bebe Sa di la koz mwen travay mwen tou Wi Pafwa lè map travay olye lè la fèm pale fè m fè 7 èd tan travay fè 4 èd tan fèm pale M vin pa fokis nan travay moun yo kounye a la travay m fè plis tan Ok bebe Hum hum Ok ok aprè sa lè w vin lè travay la fin fini.

M pa renmen. Bebe, m pa wè sa son bagay. M ap pale. M pa di m pa di m ap elmi an. M pa di m ap elmi avè w. Men n ap pale. Men chak maten m ap pran w. O kòman dò, kòman w dòmi, kòman w pase nwit la, m pa ladan l. On lè konsa, lè m pa gen, m ap fè, a entè sa k ap fèt? M rele w, entè sa k ap fèt? Poukisa m pral oblije pèdi yon tan tandiske moun nan m pa bezwen moun nan. Non, m pa, poukisa la? Non, lè bagay lojik li ye. Ti mesye ti blòdem yo konn ba la byen. Mpaka pral pèdi tan. Non bon se nèg ki konsa. Mpa konnen si gen moun. Mwen gen moun mkonnen otomatikman ke yo tap koze ansanm avèw kou ou pa renmen ansanm avè yo, yo tou lènmi avèw. Non. Moun nan tou lènmi avèw kòmsi lè son bagay kòmsi son bagay grav ke ou fè. Mpa lènmi a moun nan. Se pou sim sa msa di zanmim. Ebyen cheri si ou te dim konsa ke oh Si se pou sa, si w pa ka al nan yon afè, nou pa pou ka kontinye pale bagay sa yo. But mwen menm ki kòmanse, bon, mwen menm ki te gentan enterese. So m vin kòmsi. Ou pa vle pèdi amitye a. Exactement, m pa vle pèdi l. So m di konsa ke, bon kounye a li di ok ban nou wè. So nou vin wè, premye wè nou wè, nou wè nan yon pak. Epi bagay sa yo tou nou te tou renmen. Wap pale, kòmanse pale. Ya, se lè sa tou nou te tou renmen epi. Banm, ti bo kòmanse fèt. Epi? Epi pa fin yon miten pa. Epi sa? Epi ti mwen koumanse fèt ankò. Epi ti mwen koumanse fèt. Epi ti mwen jis pot kontinye ap fèt. Epi da sè. Epi yon ankò. Ankò cheri. Ki sa ankò? Pa gen anyen ankò. Pa gen anyen. Epi ti mwen. Rien ke ti mwen. Rien ke ti mwen cheri. Mwen menm son ti moun. Ti moun de fami. Vwala. So gen de bagay ke.

2007 nou rankontre.
Mezanmi m pa, m sonje 2010 ui. Non, wap fè devinèt kounya, 2007 nou rankontre. Ok. Ok, nou rankontre 2017, ok. So jiska nou jou. Bon m panse ke nap kontinye pou pi devan. Jiska ka nou jou nou kontinye. Wi, se konsa ke nou te rankontre epi m vin gen le mesye. Nèg lèd la. Ou bon cheri ou lèd vre cheri. Cheri ou lèd. Ok dim dim eske l pa lèd mezanmi. Ou pa lèd? Bon ou lèd mwen nou mwen pran sa. Ah bon, depi ou renmen lèd, vin nèg lèd sa pa nan dal. Yeah, se konsa ke nou te vin rankontre epi jiska nou jou ke n ap fè chemen nou ansanm malgre ou konnen pa gen relasyon ki pa gen difikilte, nou nou avèn anpil difikilte men nou eseye simonte sa paske pa Pa okip pa okip pa okipe pèsòn mwen kap di w ke ok m gon relasyon relasyon an pafè kòmsi tout bagay ap byen mache pa gen relasyon pafè tankou m toujou di se nou youn konprann lòt epi nou pike pou pi devan se konsa rankont lan
Fòw di si w jalou tou wi. Of course ou konnen m jalou sèy ok mezanmi eske ok kiyès fi. Ka gen yon nèg ke li renmen pou l pa jalou. Otomatikman ou yon fi, gen yon nèg, li pa fè jalouzi pou l pa kè si sou bò kote l lan w ap tèks, w ap bagay, w ap pale telefòn avèk lòt moun. Moun nan pa bezwen w vre. Pa fè sa. Se menm jan pou pou gason an tou. Si w wè moun nan pa janm veye sou ou. Pa ban m di w. Ok, ou gen yon moun ki pa janm veye sou ou. Map di w, majorite
ou wè fi, lè w avèk yon moun, lè moun nan ka gen zanmi. Zanmi gason li pa vle. Papi m pa di w moun nan pa ka gen zanmi. Of course m gen zanmi. Of course ou gen zanmi. Men sa pa vle di ke kom si. Se depi se depi se yon fi ki rele m. Kiyes a cheri? Bebe.
M konn di kiyes a cheri. A cheri. Ou wè je sou kote. Se swet.

Yes m jalou jis pou m kontwole jalouzi m nan. Epi mwen menm tou m kontwole jalouzi m m pa janm fè oken ak ki pa bon. Eske m janm derespekte w nan yon sans kòmsi lè fè jalouzi bagay fè jalouzi enbesil. Eske gen pafwa lè wap soti misye abye chik chak chòk wi depi nèg rele w gade.

Ok so. Kote lipka pral li di pral nan yon fèt map di a siw mèt ale. Mwen menm.
Depiw pral nan fèt tou. Ok. Dye mèsi.
Dye mèsi ou pa konn al nan fèt wap konn komsi ou se nan cheri jan de bagay si non. Si kèm te ka rete atè ou konprann sam diw la. Kote pral di pral nan fèt. Mwen di a misye al enjoy. Men li menm.

Ou brize kèm sa m pral fè. Fye kami ap gade w. Fè pa manti non. M pa bay manti. Manti depi m kwaze w pou m te fè w konfyans. Mon chè.
Si m gen konbyen tan nou gen ansanm? Konbyen tan nou gen ansanm? Non m ap pale kesyon m poze w la. Hein konbyen tan nou gen ansanm nan. Bon de kontra 2017. Konbyen tan nou gen ansanm?

Se Roland. Ebyen an touka, e te konsa nou te vin rankontre epi jiska prezan ke. Nou ansanm nap boule trè byen. Nou ansanm men nap pouse pou pi devan. Se ti baz mwen.
E mennaj la, map banm, lè nap fè ti tripotay nou ansanm nou met mennaj la de kote. Se baz la nou vin fè ti tripotay nou ansanm. E zanmitay la. E zanmitay la.
Men m pap banm manti nou plis zanmi.

E konsa nou vini.
Nap boule epi. M panse ke ap gen more story time so nap pote plis. Sa se pati 1 an. Epi pati 2 ap vini soon. Gen toujou kap vini. So kontinye gade nou, kontinye. M swete nou anpil respè pou fanatik yo e demèm pou Christoo and. Esther and Christoo. Esther ok. M pa konn sa ki anvan an. Estè Esther ok Pierrot.
Non e Christo e Christo e gason E gason an Christo ki Sidney. te pou avan an. Esther Non. ou tande? Bebe di e Christo pou e non Christo ki te pou Ou avan. dayè nèg la e gason nèg la ye. A bagay an fèm. So Epi m voye yon pil bigòp pou nou. Epi map pou nou kontinye pataje. Epi Share, like epi kontinye abòne. Mwen mwen nan jou yo la nou gen dwa mal ok nan lòt semèn kap vini nou ka fè yon live. Pou moun poze kesyon e tou nap bay kèk minit tou. So nap fè nou, map fè nou konnen sa kap fèt ok guys so. Epi map redi sa ankò dezyèm si Dye ve. Ou toujou gwo sipriz bon. Sipriz pou fanatik yo. Ou gwo sipriz pou yo mwen renmen moun ki sipriz li ye. Eddy wap fèm sipriz lan tou bebe. Ay fanatik pam yo. Yon big sipriz desanm si Dye ve epi ret branche. Epi nou gen yon kado pou Christophe oye Christo ap mete avan mwen. Oh non nou pral wè nou pral wè nou pral oh m di yo fòk mwen kontre avè yo wi Edel a wè yo li di l verite wi m di l konsa fòk mwen pase s on koup ke m vrèman renmen s on koup ke m vrèman swiv m vrèman renmen kòmsi lè w ap gade moun sa w wè kòmsi gen lanmou nan mitan yo gen vi gen vi kòmsi moun yo Moun yo bon anvi. Ou konprann sa m di w lan so m vreman renmen priye Bondye pou Bondye toujou kont kenbe yo so mèsi guys se la nou mete fen avèk video an so kontinye abone share like pa sèlman gade video an san nou pa like epi tou di nou ki next video ou ta renmen next. Tout sa w wè ke nou fè ki pa bon, di nou tèl pati pa bon. Nou pa bezwen fè. Mèt ba nou kritik lan, paske se kritik la k ap ede nou avanse. Pa bliye ke nou fèk kòmanse, so se nòmal n ap fè anpil fay, so ede nou. Mwen renmen nou. A la pwochèn! Bizou!